Brigad Kantoto nan Karade dezame epi kraze anba pataswèl yon polisye 33 zièm pwomosyon ki afekte nan Direksyon Santral Lapolis Jidisyè, dcpj. Finalman, dosye brigad nan peyi Dayiti kontinye ap bay pwoblèm. Pastè André Muscadin kap dirije Legliz Evanjelik de la Gras anonse kandidati l pou pwochèn eleksyon yo. Menm sektè evanjelik la anbake nan eleksyon malatchang kap vini la mesye. Ala de tèt chaje. Byenvini sou Rezonans TV Ayiti, jodi a se dimanch 22 mas 2026, nou kapab di se prèske yon bilten spesyal nap fè jodi a konsènan gè nan Mwayèn Oryan ki afekte Ayiti endirèkteman san ke nou pa enplike ladan l. Nou di afekte se paske mache mondyal la twouve l nan yon sitiyasyon ki trè delikat sitou ak monte gaz nan entènasyonal la, kous machin ki pral monte, anfen. Nou di mèsi ak tout fidèl abòne nou yo ki toujou ap swiv nou, nou vrèman rekonesan anvè nou mezanmi, konsa nap mande ak ou menm ki pral fèk fè konesans ak chanèl sila pa neglije abòne, pataje videyo a epi kite yon kòmantè pou di kijan enfòmasyon an rive sou ou. Pa bliye ou sou Rezonans TV Haïti. Nan premye jou gè Iran-Izrayèl-Etazini an, Prezidan Donald Trump te di li pral genyen gè a. e l te menm di se yon operasyon ki pral mennen ki kapab dire petèt yon 4 jou. Men nou sou 3 semèn. Sou twazyèm jou a li deklare li deja genyen gè a. Sou dizyèm jou li di li sou wout pou l al genyen. Sou katòzyèm jou li di l ap bezwen èd tout alye Etazini yo pou l ka genyen. Lè alye yo pa vle moute abò, li di genlè Etazini nan yon alyans a sans inik li pa frenk bezwen alye. Antouka. Se nan sans sa a n ap tou pale w de konpòtman Prezidan ameriken Donald Trump li genyen kont peyi ki fè pati de otan yo. Prezidan ameriken an fache anpil kont peyi ki nan manm otan yo paske li estime yo refize bay kout men nan batay kont Iran an, li deklare ke peyi sa yo ap pwofite viktwa militè Etazini remonte a e san yo pa t pran gwo risk ladann. Men kounye a y ap plenyen pou pri gaz la ki vin pi chè. Daprè li, se paske yo te derefize patisipe Nan operasyon pou ouvri detwa Dòmouz la, ki fè pri gaz la ap moute konsa? Nan yon mesaj ki chaje ak kòlè, prezidan an trete alye yo de lach epi li pwomèt ke li pap janm bliye konpòtman sa li panse operasyon militè ki te nesesè pou rezoud pwoblèm nan se yon bagay ki senp. epi ki pa t gen twòp danje ladan l, men peyi sa yo prefere rete bra kwaze olye yo te vin ede nou batay pou pran kontwòl sitiyasyon an nan Mwayen Oryan an. Sitwayen an genlè nan batay la pou kò l, konsa li deklare ke Etazini pral kòmanse detwi tout santral elektrik Iran yo nèt nèt nèt si Detwa d'Ormuz lan pa ouvri nan 48 èdtan. Bon finalman Toto Sam pa byen nan tèt li menm. Bon l tande nèg yo e pòs peyaj y ap mete epi l ap bay iltimatòm. Pòtpawòl fòs ame iranyèn nan li reponn kote yo avèti Donald Trump nenpòt atak kont enfrastrikti enèji Iran yo ap lakoz yon repons dirèk sou enstalasyon amerikèn yo ak alye l yo nan rejyon an. tankou sit enèji, sistèm enfòmatik ak izin desalinizasyon an, tout ap detui. Mezanmi, se deklarasyon sou deklarasyon bò kote chak otorite yo, prezidan palman iranyen an li menm bò kote pa l, li deklare syèl Izrayèl la pa gen defans ladan l, sanble moman an rive pou yo mete pwochen plan yo an aplikasyon. Li panse syèl Izrayèl la, li te gen yon bagay ki serye ladan l, men daprè dènye, 2 dènye misil yo eseye yo, yo wè genlè pa gen anyen ki serye. Apre Prezidan Donald Trump te fin bay Iran 48 èdtan pou l te debloke Detwa d'Ormuz lan, ebyen e otorite iranyen yo di gè a fèk kòmanse avèk nouvo zam modèn yo genyen yo, pòtpawòl katye jeneral santral Qatam Ala e anonse li ke nouvo sistèm militè ki pi modèn lan deja antre sou chandbatay la pou lanse yon nouvo faz operasyon ki vize frape tout sib yo avèk plis presizyon e avèk fòs. Daprè deklarasyon an, mouvman sa make yon ogmantasyon enpòtan nan kapasite militè yo pandan tansyon yo kontinye ap moute nan rejyon an. Lame izrayelyèn fè konnen ak dènye misil Iran fèk sot lanse yo, yo konfime ke Iran ka frape nenpòt peyi an Ewop tankou Lafrans ak Itali. Nap note pou ou dènye misil Iran lanse yo se te yon tès misil sa Li pakouri anviwon 4,000 kilomèt jiskaske li atenn sib li. E poutan, Izrayèl yo te panse dènye limit yo konnen misil Iran yo te kapab pakouri se te 2,500 kilomèt. Ebyen, deklarasyon sa a te pwovoke gwo deba sou yon evantyèl entèvansyon peyi ewopeyen yo nan Mwayen Oryan an, oubyen yo kite Trump pou kò l kòm yon jeneral san twoub oubyen yo pote boure yon fason pou evite tout risk ki genyen Pou Iran kapab anvayi yon bato ki bezwen travèse Detwa Dòmouz lan, w ap genyen pou bay 2 milyon dola, yon pòs peyaj alò. Ou kapab peye an kach oubyen an kriptomonnen. N ap note pou ou gen anviwon 3,200 bato ak plis ke 4,000 maren k ap tann pou yo travèse. Finalman, pandan tout ansanm sou plizyè milya dola nan gè a, Men Iran li menm li kanpe an viv ansanm, li met pòs PAJ pou l ramase lajan. Iran fèk lanse 2 misil la yon fason pou l te teste efikasite yo malerezman e ki koze anpil dega. Sou tout sa yo te konn abitye lanse yo sou 3 semèn gè an. Tousuit aprè 2 misil sa yo, Izrayèl mande ONI yon chita pale sou dosye dènye zam Iran ap itilize yo, ta sanble se zam ki entèdi pa dwa entènasyonal oubyen zam ki entèdi nan lagè. Toujou gè nan Mwayen Oryan, pòtpawòl militè Repiblik Islamik lan deklare ke se le moman pou Iran pase nan faz ofansiv lan. Apre 3 semèn nan peyi Dayiti, yo te ka rele sa rele jwèt manje tè a. Apre 3 semèn, li pa kapab nan bagay jwèt manje tè ankò, ebyen pòtpawòl la di, jwèt manje tè a fini apre yo fin idantifye vilnerabilite ènmi an. Nou prale kay Tonton Sam e ak dosye lanmò ansyen pwokirè espesyal lan, Robert Mueller. Robert Mueller ki te mouri ak laj 81 lane sou zobwa tèt li pwovoke anpil reyaksyon nan peyi Etazini. Ansyen direktè FBI la ki te mennen youn nan ankèt ki te pi sansib nan peyi Etazini kont prezidan an fonksyon an Donald Trump. Robert Mueller te yo te konsidere kòm yon figi enpòtan nan sistèm jidisyè amerikèn nan, se li menm ki te dirije ankèt sou entèferans Ris yo nan eleksyon Donald Trump li menm li te ranpòte a, yon ankèt ki te bay anpil kè sote sou avni administrasyon Trump lan. sitou men tou ak konstitisyon amerikèn nan ki entèdi kikonk etranje entèfere yo nan zafè eleksyon nan peyi a. Ebyen touswit aprè lanmò ansyen direktè FBI la, Donald Trump fè yon twit sou kont X li, kote li eksprime satisfaksyon li nan lanmò Robert a, Mwen santi m kontan paske Robert mouri depi yon moun ap bay manti, Li dwe mouri, se sa Donald Trump li menm li ekri sou kont X li. Sepandan, deklarasyon sa a deja pwovoke gwo polemik nan opinyon piblik la. Toujou nan Etazini, Donald Trump menase pou l deplwaye ajan imigrasyon ak ladwàn nan tout ayewopò pou ranplase oswa sipòte sekirite epi fè arestasyon imedya sitou kont imigran ki san papye yo. Direktris Sèvis Entelijans Nasyonal Ameriken an, Tulsi Gabbard, di klèman kiyès ki se menas nikleyè pou Ameriken, Larisi, Lachin, Kore di Nò ak Pakistan, e li ale pi lwen pou li di Larisi gen misil ipèsonik ki pi pwisan nan mond lan, e fè konnen ke malgre gè Larisi ak Ikrèn nan, Ris yo poko manyen menm yon ka nan asenal yo. Yo pa twò lwen itilize misil ki sofistike yo, paske Ris yo plis batay kò a kò. Batay pye sòl ak dwonn. Li fè konnen si Etazini ta nan yon konfli ouvè ak Larisi, Ris yo ap koze anpil dega atravè kèk gwo zam sekrè yo gen. Pa bò lakay nou, nan dosye deplwaman 5,500 sòlda k ap gen pou deplwaye nan premye semèn mwa davril k ap vini la, se Repiblik Dominikèn ki ta sanse siyen pou kapab rann deplwaman sa fèt nan peyi Dayiti. Kote yon chita pale ki te tanmen fèt depi. 16 mas pase a pou rive 17 mas la, an prezans plizyè diplomat ayisyen, diplomat Repiblik Dominikèn e avèk peyi Lèzetazini. Finalman, men sa k te rete a, se Repiblik Dominikèn ki ap siyen avèk lòt peyi pou gen twoup etranje ki vini pou vin met sekirite nan peyi a. E sa k te rete a atò. Epi lè n rete, n ap bat lestomak nou, n ap pale. N ap pale. Nou nan twazyèm semèn gè Iran, Izrayèl, Etazini an. Prezidan ameriken an Donald Trump ap fini twazyèm semèn konfli ak Iran an nan yon sitiyasyon ki vin pi konplike chak jou pi plis. Pri enèji sou mache mondyal la ap monte rapidman, Etazini vin izole devan plizyè alye li yo, pandan plis sòlda ap prepare pou deplwaye, malgre pwomès li te fè ke entèvansyon. Ap tou kout, pandan sa, plizyè peyi manb nato yo refize patisipe nan sektè Detwa Dòmouz la. Sa ki pouse Donald Trump kritike yo sevèman, pandan li kontinye soutni operasyon militè a ap mache jan li te prevwa a. Sepandan, deklarasyon li fè pou di lagè a deja genyen sou plan militè, pa sanble ak reyalite sou tèren an kote Iran kontinye bloke pwovizyon petwòl ak gaz nan Gòlf la epi lanse atak misil nan rejyon an. Sitiyasyon sila mete administrasyon Trump la anba gwo presyon, paske li sanble pa gen kontwòl ni sou evolisyon konfli a, sou mesaj li ap voye bay piblik la. Absans yon estrateji klè pou soti nan kriz la kapab gen gwo konsekans sou eritaj politik li, menm jan li ka febli pozisyon Pati Repibliken an nan eleksyon mitan manda yo k ap vini la. Se ansanm pwen sa yo ak lòt ankò nou pral devlope pou ou nan bilten espesyal sa a. Rete la pou devlopman tit yo, n ap tounen tousuit. Kilti, spò,
politik.
Ekonomi, Le Point sur toute l'actualité, Resonance TV Haïti, la voix de l'information.
Nou retounen aprè poz lan, nou prale nan Kantoto nan Karade, yon ensidan ekstrèmman grav sekwe katye Kantoto nan zòn Karade talè a la, yon ajan de lapolis nasyonal Dayiti ki afekte nan inite de lit nan direksyon jeneral polis jidisyè, dcpj, Li pran plizyè pataswèl nan men brigad nan Kantoto a. Louis Widnel se non polisye sa ki soti nan 33 zièm pwomosyon nan pnh la ke brigad Kantoto nan Karade yo kenbe l. Selon temwanyaj nou jwenn, brigad sa plase sou kòmandman yon endividi ki rele Senfò. Ebyen fòk nou di w, polisye Widnel pa yon senp polisye, se yon ajan ki afekte nan plizyè inite estratejik de lit kont kriminalite nan dcpj. Tankou BLVV, ki se yon inite ki la pou kont moun ki ap vòlè machin, li nan USI, ki se inite nan sekirite enteryè enstitisyon an, epi li nan bak, ki se yon inite nan zafè kriminèl. N ap presize pou ou, yo pa sèlman bat polisye a, men tou yo dezame li, yo pran tout materyèl de taktik polisye a konn travay. Yon zak konsa ki defye yon reprezantan lòd nan yon katye, Soulinye frajilite klima sekiritè nan zòn nan, kote gwoup moun ki di yo se brigad yo pafwa enpoze pwòp lwa yo pandan yo pase anba pye enstitisyon repiblikèn yo. Men fòk nou di w tou ensidan sa a relanse deba sou koabitasyon ant fòs lòd yo ak brigad k ap enpoze pwòp lwa yo nan katye yo. Toutfwa, direksyon jeneral pnh la poko fè okenn kominike, men yon atak konsa sou yon ajan polis frajilize davantaj moral polisye yo oubyen sòlda FAd'H ki angaje yo nan batay kont gang sou tèren an. Nou di mèsi avèk tout moun ki t ap swiv rezime jounen an sou Rezonans TV Ayiti. Nou ba w randevou pou demen nan Live 6 zè di maten an pou n ba w tansyon lari a. Bon Dimanch tout moun!